Magalie Habitant ki se youn nan moun ki t ap sipòte pouvwa Prezidan Jovenel Moise avèk e pati phtk deside kraze yon kite sa daprè yon mesaj vokal ke li ki sou rezo sosyal yo ta fè konnen ke li konfime reyèlman vre ke li pa fè pati Ayiti, phtk ni l pap sipòte pouvwa Prezidan Jovenel Moïse la ankò, e daprè sa li di nan mesaj vokal sa, nan odyo sa li fè konnen depi avan Prezidan Jovenel Moïse te sou pouvwa li te gen amitye avè l e ke l ap kontinye kenbe menm amitye sa. Nan sans sa n ap envite w tande epi gade videyo sa ou kapab analize l ansanm avèk nou, kite yon like e ou kapab kòmante li, n ap envite w abòne avèk chanèl la pou w kapab. toujou gen notifikasyon sou dènye videyo nou lage yo. E nan sans sa, Prezidan Jovenel Moïse kòmanse pèdi anpil alye e opozisyon an kòmanse aji e manifestasyon yo kontinye, kontinye. Rimè k ap kouri ki ta fè kwè ke li prè pou l kite pouvwa a, men jiskaprezan anyen poko di, malgre kominote entènasyonal la ke ki t ap sipòte pouvwa a kontinye mande. e aktè politik yo pou kapab gen yon dyalòg antre yo menm. N ap envite w gade ansanm epi tande wa analize, wa tande l avèk zòrèy analitik. Kite yon like, kòmante epi sonje abòne avèk kanal la. Bon!
M ap di bonjou avèk tout militan kolabore yo, m ap di bonjou avèk tout moun, tout frè m avèk sè m yo. Bonjou map di a mpa dil an ipokrizi avèk pyès moun paske mpa konn je ipokrizi a wa dèvè moun nan mson moun ki tèlman kare mkare kòm on ba savon sa map di moun nan menm lè wap touyem ni map dil paske mdi tout moun sa bouch mwen se pou mwen liye mdi sam vle avèl nan di sam vle avèl la mdi verite avèl mpa konn detwi moun mpa konn pale moun mal. Mwen menm nan vim poko janm fè sa al detwi moun avèk pwòp lang mwen al pale moun mal jodia m ka wè gen anpil moun ki kanpe anfas Magalie lè w anfas mwen w anfas tèt ou paske mwen menm m pa konn anfas moun lè w anfas mwen w detwi pwòp tèt ou paske jodia anpil moun ki anfas mwen se anpil moun ke mwen fè anpil sakrifis pou yo nan vim. tout moun ki anfas mwen, tou senpleman sa m deside pou m di jodi a. Bon, Magalie Habitant pa deside pou l fè pati pouvwa sa ankò a pati de jodi a. Magalie Habitant pran eka de pouvwa, m ap rele prezidan de la repiblik la pou m di l tou, m ap di a tout moun paske mwen gen yon sèl pitit, Mwen gen fanmi m, gen manman m, gen zanmi m, gen tout moun. M pa vle ankenn moun al detwi m nan politik paske m ap fè politik depi 2004. Se pa kounye a pou m asepte pou yo ke pou yo detwi m nan politik, pou yo fè konplo konminezon pou yo touye m. Paske pou m ap, paske m ap defann yon pouvwa, paske m ap ede pouvwa ateri. M pa al di tout moun, tout sa pouvwa bay. Mwen m metel atè a m pa janm manjel m pa janm kenbel nan poch mwen poum fè sam vle avèl map redi tout moun sa tout sam gen m travay di anpil poum fèl m travay de nwi poum fèl m pa konnen si yon moun bezwen fè bè yo se sou pouvwa yo deside pou yo fè bè yo mwen menm m pa deside poum fèl jodia mwen Magalie Habitant mwen deside poum ekate pouvwa. Pou lavi m pa detwi. Paske m gon sèl pitit. Fò m wè avni l. M pa konnen tou m ka mouri avan manman m. Oubyen manman m ka mou avan. Fò m toujou rete vivan. Nan tout sikonstans pou m ede fanmi m. Paske m renmen fanmi m anpil. A pati de jodi a m pa vle pyès moun lonmen non Magalie Habitant nan ankenn anyen ki gen arevwa avèk sosyal pou gouvènman an. Mwen te byen avèk prezidan Jovenel Moïse avan ke li ta ale nan pouvwa, l ap toujou ret zanmi m. Tou senpleman, m pa p defann pouvwa an kon nan anyen. Sa pa vle di m ap an fas pouvwa an, ke m ap ekate m de tout bagay. Se sa m te deside pou m te di avèk tout moun kolabore. Mwen mete m aleka de pouvwa. Paske anndan pouvwa se sèlman yo sòti pou yo detwi. Paske tout moun ki vini, whatever moun li vini yo ba yon pòs anndan pouvwa li vini an fas Magalie Habitant. Lè m t ap fè politik, moun sa yo potko nan politik. M ap fè politik depi 2004. Yo potko menm konn si gen ladan yo potko menm konn si yo ta kite peyi yo pou yo t antre Pòtoprens. Jodi a m deside ke mwen menm Magalie Habitant kanpe aleka de pouvwa pou map swiv tout sa kap fèt, tout sa kap pase. M pap anfas pouvwa, Magalie pa fè pati de anndan pouvwa ankò. Mèsi anpil avèk tout militan konsekan pandan 2 zan 8 mwa ki te kanpe avè m, ki tap goumen pou pouvwa avè m, ki te bay tout san yo, tout enèji yo pou pouvwa Prezidan Jovenel Moïse la. Mwen di yo mèsi, m pap janm bliye yo. On jou tankou jodi a, na fè pati don lòt pouvwa, kap konn enpòtans Magali, kap konn valè Magali, lè sa a, ekip ki t avè m nan, na retravay ankò.